Si se mwen ki di nou, nou gen dwa pa kwè m. Se sa k fè, m pral kite nou tande mesaj Mesye Babekyou voye bay pèp la. Babekyou, selon li menm, li gen fòmil pou pèp la jwenn gaz la. Paske nou konnen depi semèn pase anwo, gaz la debloke, men jiskaprezan, sou mache nasyonal la ann Ayiti toujou gen yon karans gaz. Ebyen Babekyou pale ankò yn fwa pou yon lòt fwa misye pale fwa sa li vini avèk fòmil pou pèp la kapab jwenn gaz la m pap di anpil bagay map kite se ou menm ki pou tande a 2 zòrèy ou pou kapab kite opinyon pa ou nan kòmantè epi li ale pi lwen li di si se Pou li menm li fèk kare gen zam nan menl. Mezanmi nou mele, nou pa konnen ki bò sa ap rive, e finalman nou pa konnen kiyès ki prezidan peyi sa, kiyès ki mèt peyi sa, donk e m pral kite w tande avèk 2 zòrèy ou pou ke se ou menm ki va bay opinyon pa w selon jan w tande l la. Men avan m ki m al. Kite nou tande voice la. Pa bliye map salye nou nou tout la e moun ki poko abòne sou chanèl la nou ap ankouraje ou fè sa e moun ki fè sa deja nou bat yon gwo bravo pou ou epi nap di w mèsi e paskew toujou ap sipòte travay nou e se youn nan fason e kote ke travay la kapab rive pi lwen pataje videyo a ansanm avèk tout zanmiw tout fanmiw. nan tout gwoup konsa pou travay la kapab rive pi lwen e se youn nan fason ke ou kapab sipòte nou. Yon lòt fwa ankò nap diw mèsi pou sipò ou, mèsi davans a ou menm ki pral like, kòmante epi pataje videyo sa epi sitou abòne a chanèl la pou lè nou lage yon nouvo videyo ke nou fè sa pratikman chak jou ou kapab youn nan premye moun ki gen notifikasyon an. Donk map kite w la pou kapab tande mesaj. E Babekyou voye bay pèp ayisyen an. Tande ak 2 zòrèy ou.
Kontinye rete okipe jounalis ki gen enterè yo nan sistèm nan pou sistèm nan pa janm chanje. Kontinye rete okipe moun, ou konprann mwen, ki gen bòs pa yo e ke yo menm nenpòt jan gaz la ye a, Gaza mèt te vann 1000 dola yap ka achtel eke okipe moun sa yo kap kap kap fè nou kwè eke kòmsi m ta diw an an an an an piga piga nou pran zam piga nou pran zam pou nal vòlè piga nou pran zam pou nal nan kidnaping mwen menm e wè sak fè mwen menm tankou e diskou sa m gen a nèg kap fonksyone avèm wè tout nèg kap fonksyone avèm e sam diw mwen menm m pa bezwen konn sa w te konn fè deja men jounen jodi a wap fonksyone avèm nap fè yon batay ansanm nap fè yon batay politik Jodi a nou pran zam pou nou libere peyi sa. Ou pa wè nou fè silans. Nou fè silans monchè, nou rete nap swiv nèg yo a peyi a. Men pil kowonpi kap defann nèg yo. Wè m wè yo pa di anyen. Yo pa di anyen pou pèp la k paka jwenn gaz la. Yo pa di anyen pou ti chofè kamyonèt, ti chofè moto k paka jwenn gaz la. E kwè e Babekyou ki te enpeche, e kwè e Jenès ki te enpeche ti pèp la jwenn gaz pou l sèvi. Jodi a, gran nèg yo, bòs yo, kenbe gaz la, yo stoke gaz la, y ap vann gaz la e e e e nan la e e e nan nan mache nwa, yo stoke gaz yo, ou konprann mwen, nan rezèvwa lakay yo, yo gen moun pa yo pou yo bay gaz pou yo vann pou yo nan mache nwa, pèp la menm pa ka jwenn gaz. Epi kounye a yon nèg pral vin di pèp sa la e e e se nan pale fransè, Se nan e nan e nan lapriyè pèp la pral jwenn gaz li. Bon mwen mwen bay pèp la teknik lan deja. Men e pa mwen ki pral fèl pou nou. M ba nou teknik lan si nou vle nan al chache gaz nou pou kont nou. Depi se konpayi ki responsab pou distribiye gaz la, depi se otorite nan leta ki responsab poul fè distribiye gaz la, Pèp la pran lari kòmanse dechouke yo boule tout sa yo gen yo apres yo pap ba nou gaz la gadon bagay kap pase la. Tout otan tout otan leta manfouben leta leta leta salòp sa tout otan boujwazi manfouben boujwazi salòp sa pa pran konsyans pou yo di ba yo met tèt yo ansanm pou yo fon patenarya Leta e prive. Pou boujwa sa yo met tèt yo a leta epi pou yo di bon ok mesye e nou pral konstwi kay pou moun nan site solèy, nap konstwi kay pou moun nan dèlma 2, nap konstwi kay pou moun nan nan nan lasalin, nap konstwi kay pou moun ou onprann mwen nan waf jeremi nan fò dimanch, nap konstwi kay pou moun nan dekawo nan nan nan raboto ou onprann janm di w lan nan gonayiv tout pwovens kote moun ap mal viv yo. Toutotan leta sa poko di yo pral konstwi kay e ke pou moun sa yo, ou konprann mwen, rale yon souf, pou moun sa yo viv byen, toutotan leta poko di li pral konstwi bon jan lekòl primè pou moun sa yo, toutotan leta poko di li pral met bon jan sant sante, met travay pou jenn fanm a jenn gason sispann vann kò yo pou yon asyèt manje. Men menm fèk kare gen zam lan menm. Toutotan n poko pran konsyans Ayiti paka ret jan l ye la. Eke sispann bay pèp la manti ede ede ede je pèp la si evre nou vle je pèp la kale sispann ap plenyen ap di pèp la eke zam pa bon pase w sou group la wap pale tankou wap pale a tankou zam nan son dènye bagay li ye kòman zam pa bon an si Castro te gen te gen menm rezonman avèw si Che te gen menm rezonman avèw Kadhafi se avèk zam wi li te fè Libye sal ye a. Si moun sa yo e pat zam yo te pran kòman yo tap ka fè de peyi yo sa peyi yo te ye a sa vle di jodi a si nap ede je pèp la kale ann ede je pèp la kale pou pèp la wè klè pou pèp la ka konnen ki kote e ke li prale nan batay ta nan batay sa kap mennen jodi a èske ou konprann on gwoup nèg la wè sa kap pase nan peyi a la wè nèg yo pa menm sousye de mizè pèp la wè tout nèg la se e pòs ministeryèl yo yap tann tout nèg la se se se se e pòs direksyon jeneral yo yap tann se vòlè. Epi nèg kap vòlè a ou wè bon mwen ba yo ankò mwen menm sa mpap plede li pou moun pa panse li banm pwoblèm de nèg a di konsa oo mpap bay nèg a zam pale nan nan emisyon m epi tandike politisyen kap bay zam politisyen ki ap bay bal la epi ou tande e yo menm lè yap fè konferans epi ou wè tout jounalis ap rele yo ou tande se yo menm ki envite tout jounalis epi ou tande menm jounalis sa tou mpap bay nèg a zam pale. Nou twò ipokrit nan peyi a e pou nou di moun yo konsa ke sa k gen la se avèk zam li ka rezoud ok se avèk zam li ka rezoud menm lè kòmsi nou gentan konnen ou konprann mwen nou pral bezwen bon jan pwofesyonèl jan m te di a nou pral bezwen bon jan ee doktè bon jan enjenyè fòk jenès lan ou konprann mwen fòme tèt li fò nou edike tèt nou men sa k gen la jodi a la kòman kòmsi m ta di w pou nou annik kanpe konsa l pral rezoud enben ann swiv pou nou wè. Antouka m byen kontan m te sou forum nan m tap pale janm te di an m panse se dènye voice map voye e m la map swiv nou map swiv nou ou konprann mwen e ke map ret tann e lòt reyaksyon yo men m ba nou garanti e map pito tande pito men m pap reponn ankò ankò yon fwa ou konprann mwen e bòn fen daprè midi e ke ke Bondye beni nou tout sou gwoup la.